Bon paka rive ou jwenn nèg la kouche wi epi ou vide bal sou li. Se grav kòmsi yon peyi ki gen otorite ladan l, gen dirijan, gen minis de zafè etranjè, gen yon pakèt chèf kap pale fransè etsetera men eske sa yo nòmal? Kòman w imajine pou yon ajan imigrasyon al pran w nan yon etaj kay li voye w anba? Se kòmkwa pou lè dominiken Ayisyen an pa moun li pa reprezant anyen ditou. Abòne Verite Media kòman nou ye? Theriel Thelus pale ak tout chèf gang pou yo pran konsyans de tout mizè popilasyon an ap pase. Se pou la premyè fwa Theriel Thelus ap pale de gang, li pa joure yo, li pa salanbe yo, ni l pa mete yo toutouni tou senpleman, li pale avèk yo pou yo pran yon ti kras konsyans pou yo sispann teworize popilasyon an. Mwen 200 pou 100 dakò ak Theriel te di sa paske nan eta bagay yo rive la a nou pa ka fè gwo kòlèt. Nou pa ka moutre ke nou ka pote viktwa sou gang nan peyi a. E batay la vin tèlman fasil nan men gang yo, chak sa yo pral fè kounye a yo avèti leta. Èske w konprann? Kidonk, ni leta, ni jounalis, nenpòt ki moun k ap batay kont gang yo, anben gang yo pote viktwa a sou nou. Nan moman an la a, gen yon grenn bagay nou ka fè. Se sipliye yo, mande yo padon pou tout sa n fè ke nou pa menm konnen yo. Omwen, Bondye va pale nan kè yo, yo va sispann teworize nou, yo va sispann fè n kite kay nou, yo va sispann fè n al pran imilyasyon nan Dominikani, yo va sispann brile kay nou, yo va sispann pran tèritwa ke n abite yo. Se sa sèlman n ka fè. Men moute kòlèt nou, di wi blan ap sipòte nou, gen fòs miltinasyonal, nou wè yo pa ka regle anyen, anyen pou nou andan peyi a. Kòm prèv, yo gen anviwon 6 mwa la kisa yo fè? Yo pa fè anyen ok, yo pa fè anyen! Yap touche, yo gen bèl machin yo, pil blende yo, yap manje chak jou, èske w konprann? Men anyen pa janm regle, okontrè gen pi gwo masak ki fèt pandan yo la, gen plis tèritwa pèdi pandan yo la. Jan m di n deja, si n kapab ann sipliye gang yo. Ann sipliye yo, mande yo padon pou sa n fè nou pa konnen yo. E m panse alèd de sa, yo ka pran yon ti kras konsyans, yo va padone nou, yo va sispann teworize nou. E avan m kite n tande Theriel Thelus, m vle n pran yon ti tan nan tan nou pou n tande sa m pral di la a. Ann mete ipokrizi a de kote, Pou n di de bagay ki verite. Paske jiskaprezan, gen moun ki toujou nan ipokrizi avèk nou. Mwen pa nan ipokrizi a ankenn moun. Jan bagay la ye a, m ap di l konsa. Èske n konnen si gang yo ann Ayiti, se pa t popilasyon sivil la yo t ap atake? Anben, gen yon gran pati nan popilasyon k t ap bat bravo pou yo chak jou. Eske n tande sa m di a? Si gang yo nan peyi a, pa egzanp, Babekyou, Izou, Vitelòm, Lanmò 100 jou, Jeff Kanaran, si mesye sa yo se pa t moun ki pi pòv yo, se pa t malere, malerèz yo t ap atake, boule kay yo, fè yo kite peyi a, pran tèritwa pèp la abite, mwen garanti nou, 99 pousan popilasyon an t ap bat bravo pou yo chak jou. Ban m pou egzanp pou ou. Ah, nou vle di m, si malgre gang yo kriyèl, pèp la ka sikile alèz nan peyi a, pa gen ankenn tèritwa pèdi, moun nan Sid ka rantre Pòtoprens alèz, moun Pòtoprens ka rantre Latibonit alèz, ah ou vle di m, pèp ap gen pwoblèm ak gang? Nou p ap gen ankenn pwoblèm ak gang. Ok ah nou ta vle di pou gang sa yo ta atake politisyen nan peyi a pèp ap fache non pa gen ankenn moun kap fache 99 pou san moun ap kontan si gang yo se politisyen yo atake èske ou konprann si gang yo atake oligak nan ayiti prèske tout moun ap kontan. Pwoblèm pèp la ak gang yo se paske se menm pèp la k viktim ankò de gang sa yo, pa egzanp salopri yo rele Babekyou a di kareman wi l ap batay kont oligak santi men chak moun li atake se yon moun ki sanble avèk li, se yon malere malerèz ki nan geto a avèk li, se mwen menm, se ou menm li atake epi l di l ap batay kont oligak santi pandan mwen menm m ap batay kont oligak sa yo tou. Map batay kont politisyen sa yo tou epi se mwen l atake li di wi lap batay kont oligat santi pou l libere peyi a se ipokrizi sa gen ki koz pèp la pa bat bravo pou gang kounya ki tap mele m gang yo se politisyen yo atake ki tap mele m gang yo se kay politisyen yo brile ki tap mele m gang yo se politisyen yo kidnape sa pa regade m nan anyen ki tap mele m gang yo se oligak santi nan peyi a yo atake. Ki mele m? Hein ki mele m? Depi m ka sikile okontrè yo ta pran n peye yon sèvis paske tout moun konnen gang sa yo ap travay pou politisyen tout moun konnen gang sa yo ap travay pou oligak santi andan peyi a èske w konprann okontrè yo ta pran n peye yon sèvis epi m ap di nou sa gang yo yon ti kras pa entelijan tou E menm politisyen sa yo ti kas pa entelijan paske lè Babekyou kanpe l di lap batay kont oligak epi se mwen menm yon ti malere l vini pou l kidnape e lè l fin kidnape m li mande m 1 milyon dola ameriken pou l libere m nou wè nèg sa yo nan blòf ok nou wè yo nan manti lè w di wap batay kont oligak santi pou libere peyi a epi se kay mwen menm ki son ti malere w vin brile Lè kareman w di wi, w ap bat kote gaz santi, epi kareman se biznis pa m nou kraze, se ti machin mwen w brile, se mwen w fè kite peyi a pandan oligak la toujou nan peyi a, politisyen an toujou nan peyi a, ou pa janm fè l anyen epi w di wi w ap batay pou libere peyi a, anben finalman se mwen k pwoblèm peyi a. Omwen yon jou yo ta atake politisyen yo, yo ta atake oligak yo, kounye a pèp la ta di a Nèg yo vle travay wi paske yo ap atake moun ki pwoblèm peyi a. E sak fèm di politisyen yo pa entèlijan. Menm si w met gang nan pou o mwen ou moutre ke w pa nan gang men fè yo atake w ok. Ou ta pèdi yon pye w. Ou ta pèdi yon ponyèt ou. Lè sa m ta pè w pa nan gang. Èske w konprann? Men, lè peyi a nan eta sa a, ou se dirijan, ou gen tout privilèj, ou gen machin blende, pil sekirite, èske w konprann, e ou gen mwayen pou mete sekirite, ou pa janm fè sa, li klè ke gang yo se pou y ap travay. Ok? Se pou y ap travay. Oligak yo tou non pwouve se pou nou gang yo ap travay paske lè gang nan peyi a li atake mwen menm ki gon ti biznis li boule kay mwen li boule biznis mwen li fèm kite peyi a men ou menm ou toujou la makèt ou la nan peyi a gwo antrepriz ou la nan peyi a biznis machin ou la nan peyi a ou pa janm kitel okontrè ou anpeche moun rantre vin envesti pito ok non sèlman gang fè mikalaw nan peyi a ou pa janm kite peyi a e ou anpeche lòt moun vin envesti sa vle di gang ki nan peyi a se ou k mete yo pou travay an favè w paske yo pa deranje w nan anyen paske biznis ou kontinye fonksyone ou kontinye fè lajan okontrè w vin gen plis kòb pandan peyi a ap mal mache a. Eske n konprann? Antouka, banm salye zanmi yo pou n ka tande Theriel Thelus k ap mete nan men gang yo men d'une manière pou yo pran konsyans de sa ap fè popilasyon an pase. N ap salye Nancy Compère, Jean Edouard Morissette, Angelina Bellegarde, Juinette Casséus, Rolande Lespinasse, Marthe Rose Daria ki se ti nyès mwen k toujou tande m, Mèt Laure Fils ki se meyè avoka ki nan Florid la, Elie Eugène, Louissaint Germany,

Pierre Jean Baptiste, Esther Joseph, Claudette Darius, Marie Claudette, Hyacinthe. Nap saluer zanmi yo nan fen video a e pa bliye abone ak chanel verite media a. Jis poum fè n plezi map di n sa n dwe tande a menm si l blese nou. Lè m ap gade yon dominiken k ap vide bal se yon ayisyen. Pa egzanp gen yon lòt imaj m resevwa la, bon m te dwe pale ak fanmi sa a menm, men m pa t gen tan paske ba yo anpil nan men m. M ap gade tout kò ti jèn nan se katouch, gen lè se bal an kawoutchou yo vide sou misye. Kòman m kapab fache, fristre, joure pou sa ke dominiken ap fè nou la a, lòske bagay sa yo se monè kourant yo e lakay nou an Ayiti? Ann serye Tande Kòman m kapab parèt fristre kòmsi wi m fache ou konprann m ap fè gwo kòlèt m ap joure dominiken alòske menm sa dominiken ap fè ebyen m menm ap di tèt mwen èske se pa nou menm yo kopye paske mwen menm m pa janm viv bagay sa konn gen depòtasyon toujou gen ajan imigrasyon k ap anmède ayisyen y ap fè lajan ak ayisyen etsetera. Men m pa janm fasil wè ajan dominiken k ap rantre pran moun lakay yo epi vide bal sou yo, maltrete yo, voye yo jete atè, pran yo travèse nan yon bis tonbe lotbò, m pa konn wè yo fè sa fasil. Men kòm se sa sèlman n ap remèt nan peyi a jodi an, yo jis fè l. Paske si yo wè nou menm lakay nou n ap fè sa, bon, san nou, pwòp san nou n ap fè l sa a, e yo menm te deja kòmsi yo pa t renmen nou. Dominiken pat janm renmen nou. Sa di si yo wè nou menm ki se pwòp san nou nap fè sa. Epa avan yo wè lanmò san jou kenbe 2 nèg la e lap filmel epi li pase bal sou yo brrrr li touye yo. Epa avan yo wè sa la. Epa chak jou wap wè sa la nan peyi a. Nan Mariani ou pa wè sa nèg yo fè la. Ou pa wè sa ou menm. Epa chak jou nèg yo wè nèg yo ap pran moun la kidnape, vide pil bagay sou yo, ap fè yo pase mizè, tire yo. Bon si nou menm ayisyen nap fè pwòp san nou sa. e dominiken yo la pase gen bagay yo pa petèt yo konn fèl nan kache men yo menm yo wè nou menm nap fèl gwo jounen eben yo di bon ki melem bon si nou menm nou ka fèl e mwen sam gen m paka fèl bagay yo anpil non bagay yo tris anpil wi apa paske ekoute si des etranje pa sèlman dominiken ou pa wè jodi a la. Yo a travè le mond prèske yo trè mal wè Ayisyen. Ou pa wè prèske tout kote n pase la nou an boulvès? Y ap anmède n tout kote kòm si nui nou. Yo menm ap kreye fo nouvèl pou lage sou do nou. Men atansyon, depi w mal chita met la, y ap gad anba w. Depi w mal chita wi, y ap gad anba w. Ou konprann sa? Donk se reyalite a sa. Sa di si lakay ou yo ap gade jisteman. Anh kòman ou menm wi wap imilye frèw wap maltrete sèw ki se pwòp sanw m pa gen pwoblèm kòmsi on nèg ki nan goum avèw ou te ka toujou defann tèt ou pou di wi nèg la rale bagay sou ou oubyen nèg la nan batay avèw nèg la inofansif m gen enpresyon misye wè ajan imigrasyon dominiken yo ap vini Misye ret anlè kay la. Malgre misye kouche wi. Se bon nèg kòmsi t kanpe non kap fè rezistans. Paske gen nèg ki te di bon misye tap fè ti rezistans. Mal gade imaj la. Misye son nèg ki kouche sou do kay la. Pou gen kè pou monte anlè a wal pran nèg la e dayè si se li wal pran ann di ke Se paske w pa vle l ret nan peyi w ou pral pran l pou depòte l. Ou pa ka rive ou jwenn nèg la kouche wi epi w vide bal sou li. Men se grav kòmsi yon peyi ki gen otorite ladan l, gen dirijan, gen minis dè zafè etranjè, gen yon pakèt chèf k ap pale fransè etsetera. Men èske sa yo nòmal? Kòman w imajine pou yon ajan imigrasyon al pran yon etaj kay pi wo yo anba? Se kòmkwa pou lè dominiken Ayisyen an pa moun li pa reprezantan anyen ditou paske menm bèt yo pa trete l lakay yo konsa paske mwen menm mwen ale an Repiblik Dominikèn m wè genyen jisteman yo genyen sèvis pou bèt yo gen ajan menm ki pou ap gade bèt yo etsetera pwoteje bèt yo e se sa depa vayè m ap preche nèg ak zam yo Mesye, m ap redi n sa ankò, nou pa gen anyen pou n pwouve ankò mesye. Bon, dènye bagay pou nèg yo pwouve la a, Jeneral Kris la ap fete, baz Izo debake nan fèt misye, Fòdi se lè genyen gradyasyon nan akademi polis lan epi w wè tout polisye ap defile. Bon tande Kisa n gen pou n pwouve la ankò mesye tande M pa chwazi woule bay videyo sa yo men m sur ke nou wè yo Misye pral nan fèt kay Krisla Sòlda misye deplwaye se tankou se lè gen gradyasyon nan akademi polis la Bon ok Kisa nèg sa yo gen pou yo pwouve ankò Anyen Ke sèlman yo pran konsyans Epi yo di bon mesye nap pran yon poz paske se mas pèp la kap soufri se li t pa kapab se li t pa ka manje men pa gen ankenn anyen n ka pwouve e se la m gen pwoblèm avè n paske ekoute m tande poul boukannen kounya kap met ajenou kap mande pèp o yo pè bagay pa gen bwa kale etc ok men jiska prezan gen anpil zòn se li ki pèmèt ke nou pa anvayi zòn yo men m pa gen pwoblèm ak sa non ou di a. Men lè m al gade jisteman nan achiv yo, se sa m t ap di n ke n pa vle konprann nan. Ke l te Kwadèboukè, ke l te sou Solino, Dèlma 24, ke l te ba Dèlma, ke l te sou Bèlè, ke l te tout kote moun yo kouri yo, kiyès ki, Onavil m ap gade, ke l te Maryani, Gresye. Men se pa oligak yo nou atake. La gon pwoblèm. Poukisa se ti malere, ti malerèz ki pa ka manje, nou fache nou di wi, se jounalis k ap monte tèt pèp la, men pèp la pa enbesil, li pa egare, li wè sa. Li wè sa, bò lakay ou mèt la. E konbyen oligak kòmsi w atake, a la dènyè minit ou wè bagay melanje nan men w, w al atake kèk antrepriz, pa egzanp Toyota, etsetera, lòt, lòt, lòt. Men a 95 pousan se ti malere t paka manje a wi nou mete de nou kase de bral lè w boule yon ti kamyonèt ki te deja an pàn nèg la yon ti kamyonèt menm kawoutchou l pa genyen e lap goumen chak jou ak kamyonèt la pou l bay lakay li manje se pa de twa malerèz nou lage la de bra bale nan lari a se pa de twa ayisyen n lage nan mande nan lari a la sa k pa antre nan gang yo. Sa vle di ke mwen menm, lè m konstate se ti malere sa yo k ap sibi, m di men non men se pa posib. Kafoufèy, Ti Lapli mande li konbyen oligak ke l konnen ki te abite Kafoufèy. Lè n monte Savann Pistach, nou debalize l, paske youn nan bagay ke w bezwen konnen pou l boukannen, sa n fè pèp la la l poko pare pou padone n. E se sa k fè m te tou gen pwoblèm avèk Guy Philippe sou kesyon amnisti a wi. Se paske jisteman, sa nou fè pèp la la, pèp la kòmsi l ap pran tan pou l padone n. Men si n rete tran nan trankilite n, nou sispann kidnape yo, nou kite yo viv, nou kite yo fonksyone trankil, yo kapab bliye nou. Men ba yon chans. Se yo k ap viktim. Se ti pitit malere yo t pa ka al lekòl. Gran nèg yo, timoun yo al lekòl non demen an septanm wi, timoun yo al lekòl. Pandan w wè ministè ap fè rara depi septanb pitit gran nèg yo al lekòl wi nan menm ayiti wap fonksyone a alòske timoun bò lakay ou jiskaprezan poko konnen kilè yo pral lekòl avan è lekòl ouvri bap nou kidnapon ti pitit pandanl pral lekòl nan jan mari giyou. Tande, blup! Nou kidnape 2 moun pandan yo pral legliz avan yè dimanch la la, jiskaprezan m kwè, m pa kwè n libere yo. Blup! Nou rive nan 32 a la, nou kidnape yon lòt, 2 lòt moun. Ebyen se la pwoblèm nan. E si, lè w al mennen envestigasyon, al gade, moun ou kidnape, bon, pa egzanp, 2 malere m tande yo kidnape sou Tifwa, nou mande 1 milyon dola pou libere yo. Kote y ap jwenn kòb sa a? Se nou menm kap kreye pwoblèm nan, kòmsi nap manipile sosyete a. Epi nap di wi, se jounalis kap bay manti, se sesi sela. Alòske se nou menm kap manipile sosyete a. Siw pa gen kontwòl tout nèg yo, ebyen fèmen bouch ou. Pandan wap di pèp la pa bay bwa kale, pa fè sesi, debloke lari, pa fè sela, alòske nou kontinye ap kidnape moun. Epi kiyès nap kidnape anplis? Malere kap bouske lavi, kap bat dlo pou fè bè. La gon pwoblèm. E son pwoblèm de konsyans li ye. Poukisa n pa pran yon ti tan pou n reflechi? M byen kontan m tande nèg kiyè brat papè vrapè a di oh l pa gen plan pou ganti pou fonparizyen ankò. M byen kontan men fò w di m ke plan an li devye oubyen w gen dwa jisteman retrakte. Nou pa gen pwoblèm si w retrakte. Okontrè l pi bon pou nou si w retrakte. Men plan an te la. Poukisa tout sa? Paske lè w gen plan pou w atake Fonparizyen, Gantye, etc. Kiyès k ap viv ladan yo? E dayè, menm nan pale w ap pale an, remake, diskou w pa fin katolik pou moun Fonparizyen vre. Paske moun yo pa egare. Yo pa egare. Pita yo menm di, O, tout moun ka pase, wi, men moun fo Farizyen yo gen dwa pa vle pase, paske jisteman, yo pa fin santi yo alèz pou yo pase. Sa di, menm nan diskou w ap bay la, wi, mesaj la li kòde pou moun fo Farizyen. Se paske w santi w gen yon malèz toujou. Kisa yo fè w? Poukisa se yo w vle atake? Kisa moun Leyogàn fè n? Kisa moun Akayè fè n? Se yo n vle atake. Epi gen ti bagay ki ret atè wi nan sou Akayè a tou men tande. Poukisa se yo n vle atake? Eske se la yo di n oligak yo chita? Politisyen kowonpi swadizan n ap denonse a, se yon ekip blofè nou ye, manti, mantò, mantò, mantò, mantò wi blòf, blòf. Tande, politisyen blofè antre giyimè oubyen kowonpi antre giyimè n di n ap denonse yo, eske se la yo di n yo chita? Dayè madanm nan te majistra tout tan wap joure I pa m pa kwè l jan m pase ou te rele akayè ankò sa fè lontan ou wè e sou blòf nou ye sa di kiyès nap chèche akayè la m pa konnen kiyès nap chèche kiyès nap chèche gresye m pa konnen m pa konnen sa di sispann bay pèp la mantò kounya sa pou n fè mesye son minimòm de konsyans pou n pran sa nap fè yo pa nòmal. Pagen anyen n pral pwouve ankò nou pwouve tout bagay tout sa n anonse nou fè l kounya mwen menm m pran desizyon pou m kontinye preche n labòn nouvèl labòn nouvèl de Jezikri sèke pran konsyans bay pèp la yon ti chans pou l respire paske l pa kapab ankò se sa bagay lan ye men pa manipile moun etc ou di yo ou di w ou wi ou pa gen pwoblèm ak pèp. Epi nap kidnape pèp. Ou yon pwoblèm ak pèp epi wap tire sou pèp. M pa konprann. Kounya w di se paske gen barikad, se paske yo bloke wout. Ok. Ebyen, ki pwoblèm ou genyen si yo bloke wout? Rete lakay ou. Bon, tande, tande, tande, tande. Bon, ki pwoblèm ki genyen si yo bloke wout la? Rete lakay ou. Se paske w pa vle di pèp la verite a. Verite a jisteman, Se paske wout la gon lajan ladanl tande se paske gon kòb kap brase sou wout lan lè wout la bloke kòb la pa rive sou ou se sa la verite fòw di pèp la verite a si w serye paske w di wap kale je pèp la byen kalel byen monchè fòw di pèp la rezon fondamantal nou vle ke wout yo debloke se paske gon gwo lajan kap brase sou wout la ebyen nou pèdi kòb sa se sa verite a ye. Men mezanmi ou pa ka pwofite de sa epi se lòt malere k ap pase sou wout lan epi w ap fè abi, w ap fè mechanste. Pran konsyans, yon ti kal konsyans mesye. Pou valè kòb m wè n ap montre mesye, bon kote, sa n ap fè a lajan sa a? Lanmò san jou, bon m di w yon pawòl, kòman w di w rele Lanmò san jou? Ebyen misye genlè pa kwè lap mouri. Misye pa kwè nan lanmò non. Paske si w te kwè nan lanmò mèt la, pou vale lajan mwen wap montre la, men w pa kwè w ka mouri la a demen lè pou w pèdi tout kòb sa a. Oh, distribiye yo bay nèg ou yo, bay baz ou yo, epi kite malere yo viv monchè. Jeff, mwen wè malèt lajan wap montre, pil kòb, ou gen tout kalite lajan. Izo, menm bagay la, Tilapli, menm reyalite a mesye. Donk kisa n gen pou n pwouve ankò la a menm? Ah mesye. Se bay pèp la yon chans mesye. Bonjou a tout les auditrices et auditeurs de Scoop FM. Lionel, sitiyasyon an konplike, m konnen w travay sou kesyon sa a, men dènyaman yo di m se ou k t al diskite avèk l'OEA de jan y ap depòte masivman e jan y ap fè nou pase mizè nan peryòd sa a, se kòmsi nou retounen a lesklavaj. Di nou kisa k diskite e ki pozisyon Ayiti te genyen nan reyinyon sa a. Bon, anfèt, mwen m pa t diskite ofisyèlman kòm Ayiti, sinon ke m te fè yon pòt vwa pou La Fondation Zile, ki se yon òganis ki egziste ann Ayiti e an Repiblik Dominikèn e ki ap travay sou kesyon ayisyèn nan depi dèzane. Anfèt, se nan reyinyon sa a, nan Konsèy Pèmanan an, ke Ayiti te mande Ou gen anbasadè ayisyen an, mesye Son Ekselans Mesye Gandhi Thomas ki te pran lapawòl e ki te ekspoze sitiyasyon an, ki te pale de epurasyon etnik ke Repiblik Dominikèn ap fè pa fason ke yo ap trete moun yo avèk ka de rapatriman masif sa yo a. E ansuit ou te gen nan seyans lan anbasadè Kanada ki te pale, anbasadè ameriken an, Ou te gen anbasadè peyi Panama, peyi Kolonbi ki te pran lapawòl. Moun sa yo nan pozisyon yo pa rapò a gouvènman yo, Kanadyen yo te mete aksan sou fason depòtasyon ap fèt, Ameriken yo te fè yon mizangad pa rapò a vyolasyon dwa moun pou yo evite nan depòtasyon yo. Peyi Panama li menm te pli nuanse nan pozisyon pa l la, paske l di l konprann ke kriz migratwa la kapab gen dè efè sou peyi k ap resevwa moun yo, avèk itilizasyon de sèvis ke peyi sa yo genyen e ki pa gen ase mwayen pou yo sipòte l. La Kolonbi, toujou sou menm pozisyon Gustavo Petro, te eksprime menm nan Nasyonzini parapò a la migrasyon o nivo entènasyonal. e nan fason ke yo ta dwe jere kesyon an. Donk La Repiblik Dominikèn te vin pale li menm pou defann pozisyon l ki t di ke li pa t gen vyolasyon e ke si ta gen vyolasyon yo t ap pran mezi pou yo menm yo redrese sa e ke bagay la pa t bezwen rive nan Konsèy Pèmanan OEA a e ke kesyon sa te ka regle o nivo bilateral. E sa ke nou note se ke 2 peyi yo, ni Ayiti ni Repiblik Dominikèn, yo te di ke yo ouvè o dyalòg. E nou menm nan o nivo Fondasyon Zile, nou te fè yon apèl pou gen yon negosyasyon ki fèt. Scoop! Apèl negosyasyon ke nou mande a, nou panse ke li nesesè paske Desizyon te pran de manyè inilateral, li pa t gen konsiltasyon avèk Ayiti. E apèl a negosyasyon an nesesè nan lamezi ou gen twa, gen de eleman ke nou di se kle sou li. D'une part, si w ap fè rapatriman de moun ilegal, fò gen yon fason pou rapatriman sa fèt, pou l fèt de manyè òdone e asiste. Sa vle di ke moun yo gen asistans 2 peyi yo pou yo fè l yon fason ke migran yo kapab benefisye de sa yo te genyen, yo kapab rive sòti avèk byen yo e fanmi yo pa divize e yo ba yon tretman ki imen. Paske yon tip de rapatriman masif konsa ap toujou gen derapaj, ap toujou gen dezèksè ladan l, paske d'une part yo bezwen akonpli. e objektif ke prezidan an di ke li fikse yo pa ka fè prezidan an pèdi la fas pou yo pa bay mwens ke 10 mil moun nan e pou jwenn 10 mil moun nan wap fè nenpòt ki bagay dezyèmman o nivo lojistik e kapasite yo kapab depase paske si ou te gen yon kantite de kamyon ou de pèsonèl pou te fè mil depòtasyon se pa menm bagay lè wap fè 10 mil. e nan ka sa a yo itilize de pèsonèl ki pa ekspè nan afè migrasyon paske yo oblije pran lapolis, yo pran lame donk sa tout bagay sa yo ouvè de posiblite de vyolasyon e answit enfrastrikti yo kote yo resevwa moun yo tankou vakasyonèl Aena oubyen sant kote yo rasanble moun yo nan Daabonn yo kapab vin depase pa lè evènman paske kantite moun yo te fè oubyen yo resevwa li kapab double, triple, kwatriple. Yves Marie, men pou ki rezon depòtasyon masiv sa sibitman? Eske gen yon pwoblèm an Repiblik Dominikèn? Eske sa lye ak politik? Eske sa lye tou ak kestyon ekonomik, devlopman, etc? Rezon fondamantal depòtasyon masif sa.
M ap vini sou sa, men m ap fini avèk dezyèm pa a ki fè ke nou menm nou te mande dyalòg la. Dezyèmman, gen de gwoup ki an Ayisyen an Repiblik Dominikèn ki pa ta dwe konsène pa rapò ak kesyon an, menm si yo nan yon sitiyasyon prèske obò de lelegalite.

D'admisyon nan inivèsite, lè yo aksepte l epi ke l ou peye pou l al nan inivèsite a, yo ba l yon viza etidyan pou tan etid la ap dire a. Kesyon sa pa janm poze, li te poze yon sèl fwa sou administrasyon Chanselye Claude Joseph. Yo te kòmanse bay viza yo, apre sa te vin gen yon kriz ki te eklate antre Mesye Claude Joseph avèk otorite dominikèn yo te deside sispann viza etidyan. Donk ka sa a se yon ka pou nou rezoud. Ou gen yon bann Ayisyen k ap travay nan chan oubyen nan konstriksyon ki te gen yon pèmi tanporè nan peyi a. Pèmi sa yo fini, yo pa ka renouvle yo, swa ke yo pa t gen paspò disponib. oubyen pou lòt sitiyasyon paske yo te sispann yon sèten tan tou renouvèlman de pèmi yo. Donk la fòk sitiyasyon sa li poze sou tab diskisyon yo pou yo kapab rezoud li pou moun sa yo. Mentnan pou revni a kesyon ki di ke poukisa yo fè rapatriman masif la nan moman an. Men panse mwen, m pase sou ipotèz. Gen plizyè ipotèz. La rezon evoke pa Prezidan Abinader a pou sa ofisyèlman apre reyinyon Konsèy Nasyonal Sekirite a, misye di konsa ke puiske sitiyasyon sekiritè a pa evolye an Ayiti, dayè l te fè menas sa a deja depi nan diskou l nan Loni, li di ke si yo pa fè anyen an Ayiti, y ap pran de mezi ki trè strik. Mètnan lè l vini li di mwen a ke sitiyasyon sekirite a pa evolye e mwen di n semèn apre lè l tounen a loni li pa menm bay tan menm e ke li pran dispozisyon sa paske e e pou ranfòse sekirite nan peyi l men m panse ke se pa rezon fondamantal la. Rezon fondamantal la kapab sòti plizyè kote. 1. Genyen yon envitasyon ke te fè konsèy CTP a an Ayiti pou priz de posesyon Abinader, enstalasyon Abinader, yo te refize. Bagay sa a yo te pran l trè mal kòm yon jif o nivo de la sosyete dominikèn e di gouvèneman dominiken. 2, Gen yon presyon pèmanant k ap fèt nan lè medya de gwoup iltranasyonalis e dotre gwoup k ap di ke Nou ap konsome apeprè 36 pousan nan bidjè sante ki gen nan Repiblik Dominikèn nan apati de moun k al akouche nan lopital, moun ki al pran swen nan chiriji, moun ki fè aksidan k al pran swen nan lopital gratis. E dayè anbasadè dominiken nan OEA te vin avèk yon tablo sou 5 dènyè ane yo pou montre konbe kòb yo depanse nan afè bay Ayisyen swen nan lopital. Dezyèmman, lòt pwen ki te vin sou tapi a depi 2 mwa apeprè, diskisyon sa fèt nan tout medya, ke pa gen plas pou timoun dominiken al lekòl. Paske yo vin avèk agiman ke gen 160, 157 mil Ayisyen, ti Ayisyen k ap etidye nan lekòl primè, segondè a, an Repiblik Dominikèn, o pwen ke gouvènman an te oblije pran yon pwogram li di ke l ap mete 500 dola ameriken a la dispozisyon de chak Dominiken ki pa ka jwenn plas nan lekòl primè yo, lekòl piblik yo, pou yo ale nan lekòl prive. Donk yo di n ap deplase yo, n ap pran plas yo nan lekòl yo. Yo di n ap pran plas yo nan men chofè taksi moto, nan chofè otobis, n ap pran plas yo nan yon seri de djòb, alòske lalwa nan peyi a di, Sou chak antrepriz, fòk ou gen 80 dominiken, se sa yo rele lalwa 80 20. Fòk gen 80 dominiken k ap travay pou 20 etranje. Mentnan, bagay sa yo vini. Sa ki te vin kòm dènye eleman ke m kab mete nan analiz mwen an, se ke te gen yon manifestasyon il y a 2 semèn devan palè nasyonal la pandan Abinader a te nan Nasyonzini sou lobedyans yon òganizasyon e ayisyano-dominikèn ki rele Reconocido k ap dirije pa Ana Beliz ki son sosyològ dominiko-ayisyèn e yo t al devan palè a pou di ke yo bezwen ke yo ba yo nasyonalite dominikèn e slogan ke yo t ap chante se te Si nou pa dominiken, Abinader pa dominiken non plis. Poukisa yo di sa, se paske Abinader soti li menm nan twazyèm jenerasyon de Libanè ki te enstale nan Repiblik Dominikèn e ki vin Dominiken e ki vin prezidan de la Repiblik. Bon, bagay sa tou, li gon jan vekse moun yo e ke yo di ke des etranje ki ilegal ap oze fè manifestasyon devan palè nasyonal manke chèf deta a dega alò ke yo menm yo pa ka fè manifestasyon kont etranje yo nan peyi a. Sa ki te vin fè ke yon gwoup ki rele Antigua Holden, Lòd Ansyen, si m tradui l an kreyòl, se yon gwoup ke yo di ki, ki, ki, yo toujou bon teni militè sou yo, yo apa, yo gen yon obedyans ekstrèm dwat,

Pandan ke l te aletranje, l te oblije mande yo kite moun yo monte desann nan pou evite yon seri dafwontman. Paske yo toujou ap akize Farid Rafoul, minis enteryè, dèske se yon pwo ayisyen l ye. Dayè yo pibliye yon lis de minis ke yo di ki se pwo ayisyen, don Issa Conde ki se fèt minis finans an Repiblik Dominiken ki te toujou ap defann ka ayisyen yo. Donk sitiyasyon vin pran la yon anbyans politik ki vini avèk tou 2 enpòtan 2 desizyon majè ke gouvènman an ap pran nan moman an. Eske tou desizyon va pran pou eseye kouvri deba kap fèt sou 2 desizyon yo? 2 desizyon yo se 1 se modifikasyon amandman konstitisyon dominikèn nan kap fèt devan palman an nan semèn sa a e dezyèm desizyon se modifikasyon kòd fiskal la. Frod fiskal la gen yon gwo pwotestasyon sou li o nivo de lopozisyon patikilyaman e dan lè medya ki di ke se pòv yo ki pwal peye konsekans avèk kòd fiskal yo ap mete a paske pa egzanp si w pran pri machin vinyèt machin yo double nan kòd fiskal sa pri vinyèt la y ap mete de taks sou yon seri de bagay ki pat gen taks pa egzanp lontan si w te enpòte de pwodui ki koute mwens ke 200 dola ameriken online, yo pat gen taks, kounye a yo prevwa yap pral takse pwodwi sa yo, yo prevwa takse Airbnb, yon seri de bagay konsa ki fè ke yo di ke kondisyon moun ki pi pòv yo avèk klas mwayèn yo pral degrade paske gouvènman ap chache yon montan ki evalye a plis de 150 milya de peso anplis sou bidjè nasyonal la pa ane. Donk, se otan de sitiyasyon ki egziste. Ti Mari, kisa otorite ayisyèn yo pran kòm mezi pou yo kapab resevwa moun y ap depòte yo? Sa fè 1. Dezyèmman, èske il y a moyen aujourd'hui de discuter avec la République dominicaine puisque Pa gen pa gen mwayen pou nou menm nou ta ale an Repiblik Dominikèn paske yo fèmen fontyè yo epi avyon pa pa ka travèse donk fòk gon fòk gon fòs neutre ki kapab mete 2 peyi sa yo chita o mwen pou nou kapab jwenn yon konsansis a yon oubyen yon antant. Bon jisteman jan sitiyasyon an prezante a fòk ta gen yon yon bon gen moun ki kwè ke pa nesesèman oblije gon gon medyasyon Men e pou fè yon diskisyon. Ou kapab fè yon diskisyon san ke pa gen medyasyon, men fò ta gen yon yon emisè. E pwoblèm ke nou genyen. Men fòk yon teren nwit tou. Paske Dominiken yo pa ka vle pou nou vin lakay yo, oubyen nou menm nou vle pou nou vin isit. Pou yo vin isit, fòk yon teren nwit kote nou kapab chita pou nou pale avè yo. Paske nou se yon peyi lib e endepandan, menm jan ak yo menm. Kesyon sa poze jan w di l la, yo kapab fè l tou nan nan yo tap fè l sou fontyè a. Paske jisteman m panse ke gen de espas ki ta kab fè l tankou lè w ap pran yon bagay tankou Kodevi ki gen de enstalasyon sou sou fontyè a ke ki kapab yon lye de de negosyasyon daprè sa m panse paske Kodevi tèren an pataje antre Ayiti e Rajwi Dominikèn se yon Yo gen mwatye ki sou tèritwa dominiken e mwatye sou tèritwa ayisyen. Donk, men, anvan n antre nan detay, sa yo se de detay teknik. Men, sou le tèren, jan w di l la, ki sa k ap fèt? An reyalite, gouvènman ayisyen an, fò w remake, mwen panse ke gen yon feblès onivo de diplomasi a, paske jiska prezan, apa de entèvansyon ki te fèt nan OEA kòm yon bagay ki ofisyèl, Gouvènman ayisyen an pako pwononse l de manyè ofisyèl sou kesyon an. Paske pwononsyasyon sou yon de manyè ofisyèl fò gen yon nòt ki te fèt, pa genyen l. Paske gen yon bagay ki afebli nou tou, se ou sanble pa gen yon kowòdinasyon antre laprezidans ki se li menm k ap mennen diplomasi a avèk laprimati ki se gouvènman k ap egzekite.

Dè peyi kòm Lèzetazini, La Repiblik Dominikèn ki gen yon enpòtans kapital pou nou menm onivo diplomatik, nou sipoze ta gen yon anbasadè nan peyi sa yo. Oubyen dè moun ki se dè diplomat ki chevwone, ki gen eksperyans, ki gen konesans de relasyon ant dè peyi yo. E relasyon ant dè peyi yo, sitou La Repiblik Dominikèn, Nou fè w etidye sosyolojikman konpòteman moun yo. Paske la Repiblik Dominikèn se yon peyi ki kwè nan yon sèten aparans. E menm nan sa w wè y ap fè la de depòtasyon an, y ap gen de klas sosyal ann Ayiti ki p ap viktim de depòtasyon paske yo prale sou aparans. Kijan moun yo prezante, kisa yo prezante, Kisa yo gen nan men yo, ki koulè yo, ki ki zòn yo abite. Paske w ap wè ke depòtasyon ajan imigrasyon gen de katye yo pa pral ladan l. Ou konprann? Paske m t ap tande yon yon zanmi Santiago ki t ap pale, ki t ap konseye dè Ayisyen pa pran machin piblik ki rele karo piblik yo kote tankou se te taksi an Ayiti konn wè 5, 6 moun nan yon vwati, nan yon taksi. Yo te rekòmande moun yo pran Uber oubyen InDriver paske yo pa pral tcheke nan yon seri de bagay konsa pou wè si gen moun ki ilegal nan yo. Donk. Wi, yon ti moman. M poko wè e nan moun yap depòte yo, yo poko depòte ansyen depite, ansyen senatè, ansyen ansyen chèf leta e e manm sektè prive ki lòtbò a, ki lòtbò a de manyè ilegal. M wè yo poko depòte yo.

Epi ou ekstrèmeman rich, m pa kwè y ap voye w tounen, paske ou tèlman viv lòt bò a, ou se espyon dominiken e w ap viv avèk otorite dominikèn yo chak jou nan restoran avèk yo, donk ayisyen, ou pa menm prèske ayisyen ankò. Non, Maverick Coro, sa vle di ke aktyèlman mwen konnen ke gen de gwoup dayisyen de la klas eze ki etabli an Repiblik Dominikèn, men se pa nesesèman yo gen rezidans. ok yo gen yon paspò etranje oubyen yo gen yon paspò ayisyen avèk yon viza etranje ki se viza ameriken, kanadyen ou Schengen men depi ou fè 1 mwa selon lalwa dominikèn sou limigrasyon menm si ou gen viza sa yo ou ilegal depi ou ret nan peyi a men gen moun ki fè dèzane ap viv konsa De tanzantan lè y ap sòti, swa yo pral Ozetazini oubyen yo pral ann Ayiti, yo mete so a epi yo peye penalite sa yo rele estadya a, yo peye l. Men moun sa yo, pa egzanp nan pratik, patikilyèman nan pwovens ki rele Samana a, y ap viv nan kote ki rele Las Terenas, yo p ap gen pwoblèm sa yo. Donald ou gen de moun kap viv nan de katye ki nan piantini ou byen los prados la pradera ou se de la ou pa janm wè yon ajan imigrasyon pase nan zòn sa yo ou wè donk sa vle di ke moun sa yo gen lib sikilasyon yap fonksyone nòmal yo pa yo pa konsène. pa sa k ap pase a. Paske fò n fò n siyale kesyon sa tou wi, la communauté haïtienne en République dominicaine tout comme les communautés haïtiennes de l'extérieur kit se Miami, New York oubyen Canada nenpòt kote, yo toujou divize paske yo pa janm gen yon koz komin. Òganize yo, yo pa òganize yo, nou remake sa, anpe patou. Yo pa òganize yo antanke nasyon, antanke nasyon. Yo pa defann kondisyon antanke nasyon, yo defann pozisyon an tèm de gwoup.

E sa ap fè a li ilegal.
Mwen m panse ke sitiyasyon an li pral rete pou l bese pou kont li paske yè swa mwen t ap gade nan yon jounal dominiken Listin Diario Libre ke yo pale de yon bès nan nivo de kantite moun yo rive pran pou voye an Ayiti paske Moun yo rete lakay yo, yo pa sòti e bès la tou gen yon mank de sikilasyon de kamyon yo, yon diminisyon de kamyon yo nan lari a, patikilyèman nan seri de zòn ki gen yon gwo prezans ayisyèn tankou Lò Fraile, Fèt Salva nan Perdida nan kapital la. Donk jounal la di ke yo te fè yon pase nan tout. espas sa yo a, yo pa t wè yon gwo mouvman e menm nan vokasyonal AENA a kote yo mennen moun yo, gon diminisyon de kapti de moun ayisyen nan jounen yè la. Sa k ap.
Se pa kache y al kache?
Gen moun kal kache men gouvènman kapab bese tou ton tou. Yo kap fè premye rap la yo fèl se yon bagay politik pou yo kalme moun kap mande pou ayisyen yo toupatou gen twòp ayisyen lè wap mache nan Santo Domingo wap tande se kreyòl kap pale de bagay konsa yo fè tout eta de kesyon sa yo nan medya yo yo kapab fè demach sa non map fin konkli sa pou ou. Menmsi sitwayen ayisyen jounalis men rete objektif. Gen de bagay kap pase an repiblik dominikèn gen de bagay ayisyen ap fè men li pa nòmal non viv mari.
Bon ou di ann rete objektif m toujou objektif sa vle di ke mwen menm lè w di yo pa nòmal la se repwodiksyon de sa n ap fè isi yo wi se sosyete a ou gen pwoblèm ki lye bagay ki pa nòmal yo Se an fonksyon de nivo edikasyon moun nan. Donk sa vle di ke bagay ki pa nòmal yo, pa egzanp pa nòmal ou pran yon timoun ou ale sou yon lari, w ap ba l tete nan lari a epi w ap mande. Sa pa nòmal. Sa vle di ke ou parèt yon peyi k ap fè touris, li gen mès li, gen bagay li, ou ale w ap mande devan restoran oubyen ke w ap mache sal oubyen. Yo wap sal la wi donk se de zabitid ke nou menm nou twouve ki nòmal lakay nou. Se youn nan pwoblèm ki genyen. Yo repwodui l lakay moun yo. Non sèlman li vin tou nan otomatis. Se yon bagay ki ka rive an Ayiti, ki rive an Ayiti ke nou pa korije e ke moun yo panse ke l nòmal lè ale nan lòt peyi. Se pa nesesèman la Repiblik Dominikèn, yo ka fè l Jamayik, yo ka fè l Ozetazini, epi yo twouve l nòmal. Menm jan ou te konn al Little Ayiti epi w wè moun an chita sou yon pewon, yon twotwa epi l ap penyen tèt yon timoun. Ou konprann? Donk, se de bagay kiltirèl oubyen de bagay ke nou pa korije. Pa bliye ke Gary, depi m t ap tande w talè a, sa fè m mal wi ke m tande nan editorial ou a. Sa fè m mal paske m gen 30 an. Scoop! Se pa plis ke 30 an ke map tann yon chanjman nan peyi a, ke nap nou envèsti nou, ou menm, de lòt jounalis, envèsti nou an favè de chanjman sa. Lèm tande w ap pale, sa de, sa fèm mal paske m di gon agad egare kap preche. Epi sa yo pap antre nan zòrèy m bon se vre. Nou m te konn, m te konn fè yo tou Gary. Ou menm m konnen. Gary, sa, sa deranje nou ke nou pale, ke nou pa pou anyen. Sa vle di ke. Ou ap di tout bagay sa yo avèk tout kè w, avèk tout de, avèk anvi w. Si nou pran bagay o pwen de vi endividyèl, Guy Pierre Paul Charles reyisi nan objektif li, sa l t ap fè pa rapò a orijin sosyal, orijin Marie Chanel, menm bagay la, dizke nou reyisi yon sèten bagay o pwen de vi endividyèl. Men, lareyisit nan pa pèsonèl. Reyisit la se li kolektif tou. Li kolektif. Paske lè m soti nan lari a, m wè fatra, m wè move sitiyasyon moun ap viv. Lè m gade yon seri de kondisyon moun yo gen ap viv, y ap manje fatra a kote yo oubyen chabon an lè y ap manje l. Ou pa ka santi w byen. Ou ka gen kòb nan men w sa k fè, men gen yon bann Ayisyen konsyan, pa egzanp yo gen kòb la, yo prefere al viv nan yon lòt peyi oubyen ke yo monte mi yo, men wotè epi yo panse ke yo andeyò de Majorite moun k ap viv nan malsite. Yves Marie, kisa nou dwe fè jounen jodi a pa rapò a se kri lanse s maten pou ke an fèt nou voye je gade frè nasyon nou yo k ap pase mizè e kankou m sot di w m te wè yon imaj lè m di w sa yon bagay tèt chaje kote gen de vyolasyon de fanm ak gason k ap fèt pa lè dominiken se vrèman inakseptab.

Te ka gen de zangajman ke l te ka pran. Gen lòt moun nan peyi a ankò tankou Joslèm Privè, yo gen de zangajman yo ka fè. Pa egzanp Joslèm Privè, mwen konnen ke misye gen de bon relasyon avèk Ipolito Meya ki se yonn nan gwo bwa nan gouvènman dominiken an paske se yonn nan patwon gouvènman dominiken an. An nou di bagay la jan l ye. Genyen tou Jean Max Bellerive ki lòt bò a, Gen Jean Henry Céant ki lòt bò a ki gen de ki gen anpil relasyon avèk moun sa yo epi gen Smith Smith ki te anbasadè Dayiti an Repiblik Dominikèn ki nan cpt a wè gen de moun ki kapab entèveni oprè de otorite dominikèn yo pou omwen kalme sitiyasyon an menm si nou pa mande pou yo pa voye ayisyen tounen men ba nou tan nesesè pou nou òganize n pou n kapab resevwa Bon mwen mwen men sam men sam men sam men sam wè mwen menm se ke Lesly Voltaire e misye gen de bòn relasyon avèk de moun wo plase ki ti nan elit dominikèn nan oubyen nan politik an Repiblik Dominikèn. Donk se ta va jan w di l la moun sa yo a ki gen de relasyon sa yo tankou Jocelin Privert, Lesly Voltaire, Roudy Jean Max Bellerive, Jean Henry Céant k ap viv lòt bò a Gen otan dot ankò wi, gen yon bann gwo anbasadè, yon bann nèg ki te nan politik. Tout te anbasadè an Repiblik Dominikèn. Wè, gen, wè, egzakteman. Yo te kab lwe jwe de bons ofis yo pou yo eseye kontakte moun sa yo. Yo konstitiye dabò yon sòt de task force Yo mete tèt yo ansanm dabò, yo antann yo, yo reyini, yo kab fè l pa zoum, e answit yo reyini e yo menm yo pral defini yon estrateji pou yo rankontre de moun ke yo genyen ki kab fè yon entèmidyasyon pou yo. Apati de entèmidyasyon an, fè w ta nome yon emisè. Ou wè, paske e mwen panse ke. Te gen yon emisè, Daniel Supplice, men n pa t janm gen rapò non sou bagay sa a.
Men li te fè yon bagay kanmenm paske li te fè yon kalme jwèt la kanmenm lè l te rive. E donk fò nou yon emisè ki genyen yon sètèn pòte. Paske dominiken yo se yon bann moun ki kwè nan aparans, ki kwè nan sa w etidye, nan ki nivo w, nan ki bagay konsa. Men sigjèron astwonòm Dany Laferrière.
Se de moun ki yon sètèn bagay pou w pran E gen moun tou ou ka jwe, paske nan diplomasi gen de fwa Gary, li pa jwe sèlman sou relasyon peyi yo, li jwe sou relasyon pèsonèl. Pa bliye, pa egzanp ou wè, wè, non se de moun ou konnen, pa egzanp w ap pran, e lò te gen Guy Alexandre, Guy Alexandre te gen rapò avèk, avèk Sile, Sile ki aktyèlman vis minis nan ministè afè etranjè, e Max Pryd ki te minis anviwònman tou, nèg sa yo te konn vin ann Ayiti paske yo te byen avèk Gérard Pierre Charles, yo te byen avèk yon seri de moun. M panse ke. Gen yon defisi nou genyen, nou manke kiltive lè relasyon entènasyonal. E menm o nivo de près. E defisit sa e paske nou manke moun? Osi senp ke sa. Nou manke moun. Wi, sa vle di nou manke entèlokitè. Ok. Manke entèlokitè ki fè ke yo toujou ap plenyen, gen defwa menm yo konn. Le recteur de l'université, comment il s'appelle? Non non Jacky Lumarc oubyen Fritz Deshommes yo kapab jwe yon wòl tou paske moun sa yo nan sosyete a Jacky gen entansyon nèspa pou dirije peyi a donk li te gen dwa sòti de silans li pou omwen pwopoze tèt li pou l kapab fè yon medyasyon fò gen de moun ki pran angajman pou peyi a vòt pou ke moun nan wi se sa. Mwen kwè ke Jacqueline make Inivèsite Kiskeya gen de koperasyon avèk Inivèsite Orijin Dominikèn yo tou oswa Pucamaima yo ka fon bagay. La Konferans Episkopal ka fon bagay paske La Konferans Episkopal Dominikèn fè yon nòt sòti avan yè kote l ap mande pou yo respekte dwa migran yo. Yo te kab jwe lè bon zofis pa egzanp, yon bon pòt de sòti la. La Conférence Episcopale Haïtienne te ka mete l avèk La Conférence Episcopale Dominicaine pou fè la mediation. Ou wè sa m di w la? Donk se ta ka yon bon bagay. Donk mwen menm, answit fò nou gen yon reprezantasyon, mwen panse ke anbasad la avèk konsila yo fò yo ta ranfòse yo. Fò yo ta gen pèsonèl an plis, lojistik an plis, mwayen finansye an plis pou 1. Yo ta gen de, pa gen anbasadè, fò ta nome yon emisè annatandan ke gen yon. Anbasadè, e dezyèmman m panse ke gon travay pou yo bay misyon diplomatik la fè. Son travay de dokimantasyon dè ka. Sa vle di ke ou gen dè ajan diplomatik ki ale nan zòn ki gen de prezans ayisyèn, ki asiste nan kesyon depòtasyon, kote yo kenbe ayisyen yo kit se nan Daraboond, kit se nan Santo Domingo, paske se de sant sa yo genyen pou le moman. Donk, pou yo wè kòman sa ap fèt, yo dokimante yon seri de ka, mete non moun yo, ki lè tèl evènman, tèl, tèl ensidan te pase, foto, videyo s'il le faut. Paske si w pa gen ka dokimante, lè w pral devan, lè w pral devan enstans entènasyonal yo, w ap parèt tankou s on moun k ap pale anlè, paske w pa genyen mwayen pou pwouve sa w ap di yo. M panse sa enpòtan ke yo fè l. E answit, fò nou rezoud yon pwoblèm. Fò nou rezoud pwoblèm afè de pyès didantite, batistè, kat didantite, paspò. Paske avan yè ankò, depi avan yè, gen de fil dayisyen ki bezwen paspò paske yo di yo pa ka al renouvle ti kat rezidans yo genyen an paske lè ale yo di yo fò paspò a valid. Or yo gen nan yo ki di yo peye paspò depi 6 mwa a 1 an, yo pa janm ka resevwa l. Pou plizyè rezon. Gen kote menm yo te pale nan zòn Higüey gen yon diplomat ki ta pati a pli de 80 mil dola ameriken de moun yo e pa gen paspò. Men gouvènman ayisyen ta dwe renmèt moun yo paspò a menm si diplomat la vòlè l. Paske si moun yo gen yon refi se leta ayisyen ki konsène. Se leta ayisyen kounye a ki pou al rele diplomat sa nan lajistis oubyen mete l nan prizon pou kòb li pran an. Fè don nan Treme pou resevwa madam Dominique. E poum fini map di nou, semèn pase a map tande yon dirijan bon yon swadizan dirijan an Ayiti kap di se pwoblèm materyèl yo gen ki koz yo paka kwape bandi andan peyi a. Mezanmi poukisa nap fè sa a? Humm poukisa nap fè sa a? Pitye mezanmi! Pitye! Ann alèz! San konte pil blende n te gen nan peyi a, pil gwo zam nou te genyen, mwa pase a gen anviwon 40 blende k rantre. Sa n fè a blende sa yo? Oubyen ki materyèl nou bezwen pou n kwape bandi? Hein? Paske si jiskaprezan n ap di se pwoblèm materyèl nou gen toujou, ki sa n fè a pil blende k ap pede antre chak jou yo? Si yo pa bon, di pèp la yo pa bon. Zam kap rantre yo si yo pa bon di pèp la yo pa bon di yo pa bon nou fini pil solda kenyan k nan peyi a la anviwon 600 mezanmi si yo pa militè vre si yo pa vin a zam vre di pèp la sa pa ba yo manti m tande sitwayen k fin di sa m tris M ri. Nou konn m ri sa m ri se paske m wè jiskaprezan popilasyon pa janm wè kilès ki vrè pwoblèm nan. Jiskaprezan. Popilasyon pa janm rann kont kilès ki pwoblèm peyi a. Yo plis aksantye sou bandi ak zam yo. M toujou di n sa. Wi bandi yo se pwoblèm nan tou. Men vrè pwoblèm nan se politisyen nou yo. Paske si yon nèg ka pran sa kòm eskiz ki koz bandi fin achte peyi a pou lajan kontan mezanmi nèg sa ki sal pap fè ankò nan vi sa li ka fè nenpòt ki bagay sof bon bagay èske nou konprann e map raple nou chak fwa blende yo ap pase ti tanyen bandi ki te sou wout yo yo rantre nan jouk yo. Konprann byen wi. Men konprann pawòl sa a. Chak fwa blende yo ap pase ti tanyen swa pou y al Latibonit oubyen Ponsonde, anben, tout bandi Kanaran yo, yo rantre nan jouk yo, lè blende a fin pase, yo vin pran plas yo ankò. Nou konn sa sa vle di? Sa vle di, si gen de ou twa blende ki poze ti tanyen, anben, wout la ap debloke otomatik. Se sa l te di wi. Si gen 2, 3, 4 blinde, dakò, ki stasyone yo ti tan 1, otomatikman wout la ap debloke pou tout machin pase san yo pa peye yon santim. E m gen presantiman se dirijan nou yo menm ki bay bandi yo otorizasyon pou touche nan men tout bis, tout ti machin k ap pase sou wout ti tan 1 an. Wi l sanble ak sa, m pa konfime l men l sanble ak sa. Paske si yo moutre nou yo pè blende mezanmi chak fwa nap pase yo kouri al kache wout la lib kou n fin pase yo vin ranje kabann yo nan wout la ankò pou yo kontinye fè resèt mezanmi voye on 5 blende si n pa koupab nan sa kap fèt la voye on 5 blende ti tanyen e pap janm gen bandi sou wout la ankò. Èske w konprann? Men malgre n konn sa, nou kenbe blende nou nan gwo baz, èske w konprann, ap sekirize biznis vagabon nan Pòtoprens epi n ap di wi, se materyèl nou pa genyen. Kidonk, chak materyèl ki vini, nou pran yo, n al sekirize biznis Boulòs, biznis Bidjo, biznis Akra epi n di, pa gen materyèl pou sekirize pèp la. Nou just mechan mesye! Nou just mechan! Èske w konprann? E, Teyat di yon bagay ki ekstrèmman fò e m te di l tou semèn pase a, Tete fè konnen fason dirijan dominiken yo ap trete Ayisyen, se nou k kòz e l pa ka fache pou sa a. E m te di n sa tou, Si y ap trete n mal lakay nou, mezanmi, lè y ap trete nou mal aleksteryè, nou pa oblije fache. Paske lakay nou, nou pa jwenn yon pi bon tretman ke sa. Èske w konprann? Si lakay nou mezanmi, etranje a wè, bandi mete 2 moun kanpe, lè fini l vide katouch sou li. Men lè l fè l, ou pa ka fache non. Lè l fè l, ou pa ka al nan OEA pou al di kareman wi, men tretman ap ba nou, men ki tretman w bay lakay ou menm? Men ki tretman w bay? Alò, lè etranje a ap gade sa k ap pase nan peyi w, li endinye, men ou menm etanke dirijan, sa pa di w anyen? Hein? Sa pa di w anyen? Lè etranje a gade l wè lanmò san jou mete 2 moun kanpe l mare yo ansanm epi li vide bra l sou yo epi w wè l ap fete l kontan ou menm ou pa di anyen pandan etranje sa li endinye kounye a kou l ap maltrete w tou ou menm ou fache ou di wi yo pa gen respè pou moun yo rasis yo di si yo dat m panse nou pi rasis ke moun n ap di k rasis yo. Ok ou pa ka vle ou trete ou byen pandan lakay ou yap maltrete ou li pa nòmal pa egzanp Dominique Dupuy kap mache pale bèl fransè èske se pwoblèm fransè n gen la èske se pwoblèm vwayaje n gen la èske se pwoblèm rankontre ak gwo chèf nou gen la e pa pwoblèm sa n gen la nou gen mwayen pou n mete sekirite nan peyi nou san n pa bezwen èd blan nou gen mwayen sa. Piske se pa t esklav nou ye, nou pa ka fè anyen san n pa mete yo okouran, kidonk, se nòmal pou n ap mache agoch adwat al drive lakay yo. Nou konprann? Se nòmal. Antouka, ban m salye zanmi yo avan ke m lago pou jodi a. N ap salye Dieunord Pierre

Marie Frédérique, Nadine Souverain, Célica Jacques, Antoine Wisler, Jean Françoise, Erose Leblanc, Merline Pierre Louis. Mèsi a ou menm ki te pran tan pou te gade tout videyo a, nap kwaze nan yon lòt videyo e pa bliye abone ak chanèl Verite Media e se sèl fason ou kapab sipòte nou. Babay tout moun.